Men yo di byen nan zòn nan la li rete. Bon pa gen pwoblèm non ez. E ou konn peyi a pa bon ou pa bay moun enfo sou moun konsa. Tou dènyeman la pandan m kanpe gen yon mesye ki vin mande m pou Maxi m pa menm rekonèt Maxi nan non menm ke m te vre mesye an lè a m te vle atrap li.

Pardon m tap pase la pou te rele m. Ou seryez?
Kote w soti gad eta l nèg mòn. Sa w gen la? Yon lanmou t fè w fou konsa? Bon e pa anyen non. E jwenn ou te jwenn mwen. Bon m mete m sou mode aven paske m pa gen okenn randevou. M pa gen okenn randevou ak okenn moun. Jodi a blanch. Blanche m pa bezwen apèl. M pa bezwen apèl. Ou nan mèd de sante moun la. Deja gon pitit fi kap banm pwoblèm. M pa ka konprann rezon k fèm Daïsha banm pwoblèm konsa. Mwen menm fòm jwenn. Fòm jwenn sa ki fè Daisha pa ka chita lakay li.
Map fè w konnen. Epa teyat map fè avè w la ok. Dayè 2 moun te wè w lan. Kè gen bezwen. Retire l nan dan chèf. Gon dènye chans la.
Retire l nan dan.
Yo foure l nan dan nan pou tè. Non. Oh ki bay sa. Bal mado dènye nimewo la. M ta swete l an sèvis. Wi. Janm te di l talè a. Depi sou premye son apèl la sipoze pase. Tande sa m di w la. Wi wi wi.
Fòm konn poukisa. Fòm konnen. E kèlkeswa jan l ye. Fok mwen menm ak konpè Zuma lonje. Fok nou chita ansanm poum jwenn rezilta sa. Pase mwen menm m pap vin mouri pou pitit la. Fok fou konsa? Nèg je yo mouye vre wi. Pou dat m kanpe la map admire w, map gade map wè jan w bèl ti gason. Ou kite m pase m ale si m pa tounen vin jwenn ou la ou pa tap rele m? Mwen menm ki fasil konsa?
Mwen menm jetwo? Non! Negatif! Kisa k pase? M pa bèl? M pa di w pa bèl cheri. Ou pa ka vin ou ban m sa bò men! E pa yon sèl tabò sèlman ou t ap pran non. Sa vle di yon lanmou ki fò brit konsa. Oh!
W ap chèche M 13? Men ti sa gen dosye sou li wi. M byen di w, se pa bagay ki mal non. M bezwen l jan m te di w talè a se jis pou m ka.

Pèpèt pou Trump, pèpèt dyòl ou! Ok, m byen kontan ke w tande ki non l di an. E Joumalonje, pa vre? Wi, se byen Joumalonje. Se kiyès ki te bezwen pale avè l? Non, men mesye, w rele sou telefòn mwen, se nòmal pou m konn a kiyès m ap pale. Wi, m rekonèt Daïsha. Sa k pase? Anben ok. M ap fè w konnen ke Daïsha nan men m la. Non, non!
Wouaa! Kalme w,
Yeah Daïsha nan menm nan M pa bezwen konn kisa w ye pou li Ou gen bezwen l la Wap gen bezwen 500 mil dola Kisa? M kontan wi M kontan anpil deske w vini sen e sof E pa yon sal kalòt ou tap pran non Sa vle di yon lanmou ki fè w brit konsa Waww
Di Bondye mèsi m apresye w m ba w youn Ou byen merite l wi. An pasan, e pa pou sa, e pa pou tèt sa m vin la non. Ki sa w vin la?
Debès, ou pa ta imajine w jan m gen yon kontantman andedan m. Paske w vini sennesof, paske m priye anpil, anpil, anpil pou ou. Sa m te ba ou yo, w te ba Adoken pa l la? M ba li l wi. Malgre nou te gen ti bagay nou sou nou men, m ba li l. Epitou.
Op letènèl papa. Poukisa 500 mil dola. Mezanmi. Gad mizè mwen ak ou pè jera. Kote nou jwenn kob sa. Kote nou etande nou tande nou lajan sa yo. Nou pa konnen yo nou. 500 mil dola ameriken. Mesye. Mesye di yon mo nou pou pèp la, di yon mo nou, di yon mo pou nou, kisa nap fè? Bon mezanmi kot Daïsha ta prale? M pale Daïsha, m kwaze a Daïsha, m pale a Daïsha, m di Daïsha pa soti, m di l pa soti, men ni. Ou tande sa m sou lan wi, wap gen bese 500 mil dola. 500 mil dola chèf?